A ki la, a ki laj ou te rive al lekòl la? Mwen, mwen, m rive frekante yon klas de lekòl a 8 ane. Hay, sa tris, sa di. Malgre m rive a 8 ane, men m fè anpil efò. Manman m fè anpil efò, e m se yonn nan elèv tou ki toujou fè anpil efò di tèt mwen lè pwofesè a bay, bay devwa. Malgre Ayiti pa yon peyi ki gen enèji kouran, nou toujou itilize yon ti balèn oubyen yon lanp, ou konnen Ayiti. Donk. Malgre de fwa m pa wè lèt yo byen men m toujou ap chache fè yon jan pou m defann mwen. E sitou moman egzamen pral rive m pa janm admèt pou m double yon klas paske manman m li fè anpil sakrifis l ap achte bokit lwil pou l detaye pou l vann li l ap achte sak laj an gwo de fwa se kredi l achte nan men yon moun pou l vann li pou l fè ti benefis lan nan menm ti benefis sa l ap peye lekòl pou mwen. Epi lap banm manje poul met rad sou mwen. Abibi pou mouri. Bonjour et bonsoir la famille et normalement ibb promo frape pot kay ou pou yon dezyem fwa et d'ailleurs yon solda ret yon solda dans tous les pays du monde et bien nou fè aparisyon nou en chair et en zo Ebyen, nou te mande m travay, m me travay. Yon sèl bagay, pa neglije sipòte sa k ap fèt lan. San ou, sa k ap fèt lan pa ka fè kontinite pase se pou ou ke n ap travay. Ebyen, IBB Promo pote pou ou yon envite e nòmalman nou gen yon pakèt bagay nou pral aprann de envite sa a. E youn nan grenn bagay ke m konseye ou, pataje sa k ap fèt lan. E. M kwè e sèten w ap jwenn yon grenn bagay kanmenm k ap itil ou espesyalman nan sa ki pral pale la yo. Mezanmi, gen koze! E ou menm ki ta vle patisipe nan sa k ap fèt lan la, ekri ibbpromo, men nimewo a nan pla men w pou yon lòt asirans, ban m repete l pou ou, se 8 49 6 58 02 80. Ekrim depi w nan Repiblik Dominikèn. Ou mèt te aletranje depi w vle patisipe, ekrim epi nap fè w patisipe kote w ye an. Antouka, nap pran yon ti poz pou n envite pale anpil, nap jòs pran kèlke segond pou n retounen avèk envite an. Mezanmi, pataje sa kap fèt la. Pa bliye ke ibbpromo se pou ou. San ou, sa kap fèt lan pa ka an valè. Mezanmi pataje, an nou pran kelke segond poz poun kapab retounen pote pou ou ekspesyalman envite an. Nale, nale, nale! Mwen deside kite peyi m pou m vin viv sendomeng mezanmi mezanmi nou te pwomèt ou ke nou tap retounen apre poz lan ebyen choz di choz fèt nou retounen an chè e an zo Nòmalman nou kapab remake ti jèn nan li avèk nou sou plato a la. Nòmalman ou libreman pou ou salye espesyalman telespektatè, telespektatris donk k ap swiv ou nan cho Ibebepromo. Salye pèp ou a zanmi m y ap koute w la. Bonjou, bonswa tout moun, sa pral depan nan lè ke n ap gade videyo sa. E si tout fwa n tonbe sou videyo a nan maten, mwen di nou bonjou. E si tout fwa n tonbe sou videyo a. Dan lapremidi mwen di nou bonswa e mwen salye chakun de nou kap swiv show sa sou chanèl Ibebe Promo a. Mwen santim kontan poum la avèk nou e m panse pi devan nou pral aprann plis de mwen. Se t yon plezi, se yon plezi poum la avèk nou, sa fèm kontan e map mande sak poko abòne avèk chanèl sa ke nou fèl paske Ibebe merite sa, l pa bezwen di nou sa. Mezanmi gen koze gen koze men nòmalman ou bliye bay non Nou pa konnen si se nòmalman e twòp speed donk ou tèlman anvi pale avèk moun yo nòmalman ou pase avèk yon vitès 54 Bay non w Non pam se vrèman non m se Alexandre Dorisme men moun ki konnen m yo yo konnen gen moun ki konnen m sou Ti Piyay gen moun ki konnen m sou Yvon men vrèman non manman m ak papa m ban mwen se Alexandre Dorisme. Wi, men sou non ke nou jwe, donk anpil moun konnen m sou non Ti Piya oubyen Yvon. Sa vle di ou se yon aktè? Wi.
Ayayay, ebyen nòmalman jenòm nan di nou an gwo ki moun ke l ye, men ki kote ke ou sòti dirèkteman an Ayiti? Mwen sòti nan depatman Latibonit, e espesyalman komin Lestè.
Nan ki zòn? Nan Riyèl anwo lakou.
Nan riyèl anwo, anwo lakou. Bon e nòmalman ou sou plato paw lan ki se IBB promo e nou santi ke nou kontan paske nòmalman nou jis eseye kontaktew ou di depi se IBB promo menm lè w tap fè nenpòt bagay pa gen pa fè aparisyon nòmalman ou parèt epi e nou santi ke ou vini avèk yon fèm asirans e nòmalman nou pral pale avèk ou Alexandre Dorisme. Alexandre Dorisme, ou deside kite Ayiti pou vin viv Sendomeng, èske ou ka eseye pataje rezon an avèk nou silteplè? Bon, nòmalman, mwen menm ki kite Ayiti m vin viv Sendomeng, gen plizyè rezon. Tankou?
Premye rezon an se. Eske pa gen yon paran ki kòmsi reskonsab, yon paran ki ireskonsab? Non, kòk ke kiswa vle di an gwo, eske paran yo just fin fè w, yo lage w nan savann nan, yo pa konn anyen de ou, eske se nan kontèks sa ke w ap pale? Paske w pale de paran iresponsab. Bon, m pa pale de tout paran yo paske m gen manman m la ki toujou fè sakrifis, ki toujou fè tout sa k depann de li pou l envesti nan mwen malgre l pa ka Reponn tout bezwen yo, menm gen papa m ki lage m nan lari a depi sou 3 mwa. An, la w ap pale de pè iresponsab, papa iresponsab. Pè iresponsab. A vle di nou santi, nou toujou wè manman yo toujou anvi fè. Manman yo toujou anvi fè pou pitit yo men malerezman ki pa gen kapasite pou yo fè jan yo ta dwe fè pou pitit yo. A ok, sa vle di la ou vle di m ke ou se yon nèg ki grandi san papa, pa vre? Depi 3 mwa, m ap viv ak manman m, m pa janm konn anyen de papa m, se manman m ki toujou fè sakrifis pou lekòl. Très top. Men e al final koman w fè vin konnen ke w gen papa paske nòmalman se papa w avèk manman w separe depi ke ou te gen 3 mwa bebe nèspa epi ou vin grandi èske se se manman w ki di entèl se papa w oubyen e kèk fanmi ki di tèl moun tèl moun se papa w kòman kòman w te rive konnen jeneralman kiyès ki se papa w? Au final. Tout tan map grandi manman m toujou ap eksplike m istwa papa m, kòman papa m te konn ap fè l pase mizè, yon pakèt bagay. Men, an 2014, m gen grann mwen ki se Anne Rose Estemil, ki mouri kounye a, epi ki te deside di m fòk ou konn papa w, epi l te pran m, li t ale nan zòn kote papa m rete a ki se Fondazan, lè w fin kite Machan Desalin, kote bann kou palen, epi l te deside al montre papa m, donk malgre lè m rive Aken lan pat tèlman twò ok. Sa vle di misye pa fyè de ou oubyen ou menm ki pa gon akèy ou pa gon lanmou pou li pliske'l pat okipe ou. Èske se konsa ke nòmalman ou pale de akèy lan pat twò nòmal? Donk, a vle di on papa ki pa ki lage'm nan men manman'm ki pa pran reskonsabilite'm depi'm timoun piti li lage tout chay yo sou manman'm, manman'm ki toujou ap pase mizè, ki nan mache ap vann, ap fè sakrifis, ap fè tout sak depann de li, menm si li malad li pa kapab li oblije leve kanmenm. Pou l peye lekòl, pou l ban m manje, pou l met rad sou mwen. Donk ou deja konnen yon papa konsa m p ap janm gou mwen ak li. Men kòman ke l te, li te, li te, li te akeyi ou? Nòmalman e grann ou fè aparisyon nan lakou lakay li e kòman, kòman ou te, kòman ou te, kòman yon sitiyasyon konsa e nòmalman ou te viv li? Èske misye di ou wi nòmalman ou se pitit li vre ou di mwens e ou pa pitit mwen se manti ke manman w e tap fè sou li kòman kòman sa te ye paske nòmalman gon dyalòg kanmenm ki te rive fèt antre ou menm avèk li. Mi se santi l kontan e an menm tan ki etone tou. Yonn nan bagay ki ta pral fè misye plis etone nan moman se paske misye li menm li pa konn li si misye di a son maigret model. E gwo responsablite ou pran la wi. Alò nou pa konnen si video sa nòmalman ap rive sou misye, si ke l ap gen kontwòl li. Lè w pran angajman ou di misye pa konn li, si l konn yon bagay konsa, ou pa santi ke li ka koze yon lòt pwoblèm? Alò nou pa konnen si w kanpe dèyè mo ke w di an, paske se pa yon mens afè alò. M kanpe dèyè mo m di an. Malerezman, sa ke m te swete pou misye a se pa li k fèt. Kisa w te swete pou misye? Mwen menm tout rèv mwen m te swete pou Bondye beni m pou m gen kòb avan misye rive mouri pou m fè misye ap viv de mwen. Ah sa vle di misye pa egziste ankò? Misye misye pa egziste misye mouri. Eh bon kanmenm. Donk sa fè m mal men mwen menm m te swete tout rèv mwen pou misye yon moun ki gen kòb pou misye yon kote pou m ap bal manje m ap fè tout bagay. Ayayay. M te fè misye viv de mwen.
Sa vle di e ou pa yon moun e nòmalman ki gen move kè ou pa tap e fè menm jan avè l ou pa tap rann mal pou mal. e nòmalman nou vrèman nou aksepte nou aksepte avè w a san pou san men aprè tout pakou sa yo ou di ke se manman w ki tap fè tou lè bagay pou ou eske al final manman w te gen chans voye w lekòl paske petèt jan w pale a la ou se yon moun ki petèt pa t al lekòl oubyen ou t ale donk fè yon ti pale avè nou pou w esplike nou pakou e lekòl lan kòman sa te ye. Bon m se yon moun manman m malgre m pa t al lekòl nan bonè m al lekòl nan ta men manman m fè tout Nan nan a ki la a ki laj ou te rive al lekòl? Mwen menm mwen m rive frekante yon klas de lekòl a 8 ane. Hay!
Sa tris, sa du. Malgre m rive a 8 ane men m fè anpil efò. Manman m fè anpil efò e m se yonn nan elèv tou ki toujou fè anpil efò di tèt mwen lè pwofesè a bay bay devwa. Malgre Ayiti pa yon peyi ki gen enèji kouran, m toujou itilize yon ti balèn oubyen yon lanp ou konnen Ayiti. Donk Malgre de fwa m pa wè lèt yo byen, men m toujou ap chache fè yon jan pou m defann mwen. E sitou moman egzamen pral rive, m pa janm admèt pou m double yon klas paske manman m, li fè anpil sakrifis. L ap achte bokit lwil pou l detaye l, pou l vann li, l ap achte sak laj an gwo, de fwa se kredi l achte nan men yon moun pou l vann li pou l fè ti benefis lan. Nan menm ti benefis sa, l ap peye lekòl pou mwen. Epi lap banm manje poul met rad sou mwen. Sa vle di mwen menm m toujou ap fè sakrifis ki depann de mwen poum pa ta double yon klas, poum pa ta fèl pè yon klas. Ayayayayayay sonson sonson istwa ki vrèman trist nòmalman euh Alexandre Dorismé euh m pap baw manti euh bagay yo pat dous pou ou ditou men Lè m ap imajine yon nèg ki rantre nan yon sal de klas a 8 ane, e règ de jis lan, e timoun Ayiti al lekòl avèk 3 ane, nèspa? Men èske w raple w kòman epòk sa te ye, malgre ke 8 an, donk pa t gen twò gran lespri, men imajine w pami timoun 3 zan, e kòman kòman w te viv okazyon sa a? Pou wèw 8 ane epi lòt timoun 3 ane ki pa menm pale twò klè e pou gwo timoun ki kòmanse chanje dan, kòman kòman pwosesis sa, kòman ou te viv okazyon sa a? Donk, pou mwen nan moman an malgre gen anpil moun ki te vle entimide m, gen anpil ki te vle kòmsi twouve mwen menm se yon granmoun ki vin nan mitan yo paske gen yon pakèt timoun, sa vle di pou m di. Nan epòk la m pa t al nan kindègadenn, m pa fè kindègadenn. Sa vin kòz. Non, al nan laj granmoun, laj granmoun pa nan kindègadenn. Sa vin kòz gen yon pakèt koulè tou, m ka, m gen dwa pa konnen paske m konnen nan kindègadenn yo ansenye timoun yo koulè. Mwen menm m pa t fè kindègadenn, m al fè premye ane a 8 ane. A 8 ane m al nan premye ane, alepòk m sonje m te gen yon pwofesè yo rele mèt Jòb, epi lè m rive nan klas sa, malgre m gen 8 ane, gen timoun ki gen 4 ane, 5 ane. 6 ane e n nan menm klas. Ah non, sa vle di nan epòk sa a, ou pat yon, ou pat, ou pat inik moun ki te, ki te, ki te yon, ki te, ki te viktim. Paske lè w pran le ka, si tout fwa se sèl ou menm ki genyen 8 an ki nan yon sal de klas, ou mèt tande sa w tande e w ap toujou santi ke ou, nòmalman, w ap tou santi ke ou pa, ou pa konfòtab. Men, de tout fason, se yon okazyon. ou te pase ki reste inoubliyab paske m pap baw manti yon nèg kal lekòl a 8 an li vrèman vrèman an reta donk e sa pèmèt ke m gen tan konnen la ou pa yon moun ki tèmine avèk etid ou paske 8 an e wal lekòl la sou tap tèmine ou tap tèmine a nenpòt 30 an wi la. eh. Non m ale a 8 an si m tap si m tap tèmine nan espas 20 e pik ane yo la m tap fini men rèv mwen se te fini. Men sa k pase e pou pou sa vle di ou pa fini? Ki rezon ki pèmèt ke ou pa fini èske se paske manman w pat gen mwayen pou l te kontinye pouse w èske se rezon sa a? Donk manman m te vin rive yon epòk kote ke li ta pral vann epi yon moto. ki te frape l, li te fè aksidan, zo pye a te vin sòti deyò, li pa t ka fè.
Sa vle di, se manman m ki te tout mwen alepòk, imedyatman li vin fè aksidan, li vin yon kote, li pa kapab, sa vin pèmèt m pa gen resous pou m kontinye. Epi m te deside adrese papa m pou la premye fwa nan vi m. Epi m te deside peye machin. Nan ki klas ke w te ye nan epòk sa a? A lepòk m te. Nan epòk manman w te fè aksidan dirèkteman ke nou bezwen konnen nan ki klas ke w te. Te nan nevyèm ane, malgre sa m te toujou pale avèk direktè a, malgre m pa ale chak jou, malgre m ale jodi a, lòt jou si m jwenn yon moun ki gen yon ti travay m ede l fè l, li ban m yon ti mwayen. Tankou, sekretè oubyen mason, ki jan de travay? Donk mwen menm nan zòn kote m leve a m se yon moun ki toujou. Kèlkeswa moun nan zòn nan, m prè pou m rann li sèvis. Sa vin koz, tout moun nan zòn nan, non sèlman respè m gen pou yo e m toujou aladispozisyon yo, tout moun nan zòn nan prè pou yo ede m. Ok, ok.
Sa vle di ou te yon MDM kidonk moun tout moun. Se sa e nòmalman jiskaprezan la e Doris Fe m pap ba w manti e istwa pa w lan e waww vrèman touchan. Jiskaprezan la, w ap pale yon fason la men m renmen m. M santi ke m touche. Men, apre ke w te fin pran desizyon pou w te adrese papa w kòm pou la premye fwa, kisa ke li menm li te di w e ki te rann ke ou di non, piske papa m ban m repons sa a etan ke yon moun ke l pa t okipe, e kisa k te vekse w al final e pou w te di brèf, m abandone lekòl? Bon, sa ki te fè m mal nan istwa a, misye di m konsa pou l ban m èd li, Fòk m dakò abandone manman m pou m al jwenn li. Depi m dakò pou m abandone manman m pou m al jwenn li pou m al ret avè l, li prè pou l achte yon kay ban mwen, li prè pou l ban m tout sa m gen bezwen. Paske misye se yon moun ki gen ti mwayen, nan zòn kote l ye a se li kòmsi ki gen yon nivo ki plis elve. Men ou pa santi nan kontèks ke misye pale a manman w te fè misye yon bagay ki grav? Manman m pa t fè misye okenn bagay ki grav.
Non, manman w pa p janm talè talè. Manman w pa p janm oze esplike. E kisa nòmalman papa ou te gen avèl ki rann ke separasyon an fèt, li ka petèt dou se baton. Men si papa ou rive rayi manman ou nan nivo sa, ou pa santi ke gen yon bagay ou fè, yon bagay ki kache? Non.
Paske m pa m pa sèlman asantre m sou sa manman m di m, men m asantre m sou sa vwa pèp la di m. Gen yon pwovèb ki di w, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Depi w wè pèp la di w yon bagay, ou kapab asire sou li. Yon moun ka ba w manti men 2, 3, 4, 5 moun pap ba w manti. Sa vle di sa pèp la di m, m pa sèlman asantre sou sa manman m di m men m asantre sou sa popilasyon kote misye ap viv lan di. Misye se yon moun ki toujou ap maltrete manman m, toujou ap fè manman m pase yon pakèt mizè. Manman m ka fè ti komès li, l al met kòb la la, misye pase l pran l. Depi manman m pale, chaplèt. S on gason san nen, s on nèg nòmalman ki. te san oken oken oken santiman men sa fèm santi lè yon nèg vakabon nan nivo sa ap plede bat madanm ni sa fèm santi son nèg ki gen plizyè fi donk sa tou moutrem ke ou gen plizyè frè ak sè la paske bò kote papa paw se nèg la t ka gen yon bidjong yon milyon de de de pitit e. Mwen menm sam konnen m konnen misye gen 27 sa se sam konnen m fè ti dyalòg avèw sam wè sam pa konnen m pa konnen m konnen misye gen 27 Misye se yon nèg ki gen 4 fi nan kay, ki te gen 4 fi nan kay, aktyèlman misye pa. Men eske misye se ougan ke l te ye? Misye te, se te ougan. An bon, nòmalman, istwa ougan se yon bagay ke tout moun konnen, ougan pa janm aksepte gen yon sèl fi. E, ougan tèlman gen kran, lè ke y ap gen plizyè fi, donk yo pa pral mete yo separeman nan plizyè zòn, e pafwa nan, nan yon sèl kay, w ap wè nenpòt 4 a 5 fi menm kote. Donk, lè ke nou rive fè yon entèvyou avèk yon ougan, nòmalman na mande e kòman ke yo, yo, yo, yo, yo, yo jere yon ka konsa. Donk nou la pou n bay tout moun nan kominite a sèvis, ok, se pou sa ke nou plase pou n jere tout moun nan kominote a. Bon, aprè ke papa li menm te eseye pale avèk ou konsa, de la ou di non, ou pap abandone manman w, ou prefere kite lekòl pou sa. Jamè, m pa, kèlkeswa moun li ye a pa ka fè m abandone manman m. Bon e. Manman m son moun ki fè anpil sakrifis, ki riske vi l kit li pa kapab kit li pa kapab pou l fè tout sakrifis de mwen. Donk mwen pa t deside abandone manman m e kote l te ye a li t ap soufri li pa t ka ban mwen e mwen m pa t ka gade l e m te deside chache yon mwayen pou m ede l. Epi m te deside antre isi epi m travay pou m ede l chak mwa rive sa m ka fè a m fè l jiskaske m ba l baton. Sa vle di se ideyoloji sa a ki mennen w isit? Men nòmalman ou dim ke pat gen mwayen e sak pèmèt ke ou pat rive fè kontinite avèk lekòl ou, men kòman vin isit lan te ye? Eske se anba fil fè oubyen ou fè paspò mete viza paske si tout fwa pat gen mwayen pou lekòl peye la a fèm santi tou pat ka gen mwayen pou paspò ni mete viza te rive fèt tou. Monchè nou pat vini ni ak paspò ni ak viza men n te vini ilegal men nou gen yon lòt plan nap rive pi wo paske mwen menm lèm tap antre isi m te antre dan yon fason ilegal,

E èske w te gen yon fanmi oubyen yon zanmi ki t ap viv nan peyi an, ou te rele l ou di l ke pa rapò a sitiyasyon ke m ap afwonte nan peyi m, ebyen m deside vin Sendomeng? Èske nòmalman ou te gen yon zanmi, yon fanmi la ki pou te resevwa w? Bon, m te gen yon zanmi, m te fè pakou avè l, nou te vini ansanm, nou te sot Ayiti ansanm nou vini, lè li lakay misye m te desann. Donk, misye t ap jwe wòl ti gele l jan nou di a, depi m travay la, prete l kòb, li poko remèt ou sa, lè w travay ankò prete l, donk m te santi kòmsi M pat alèz, m te santi kòmsi vi m menase a misye. Se yon nèg l ap travay w ap travay epi lè l pran pa w l ap rete, li mande w prete li poko remèt ou l lè w touche ankò l mande w prete nèg sa m santi son ke gon wòl vòlè ke l ap jwe donk m te deside pa ret menm kote avèk misye ankò epi m te vin kontakte yon kouzen m nou se pitit 2 frè ki se Gilbert Dorismé Ok Gilbert Dorismé. M ap pwofite moman sa pou m salye Gilbert Dorismé. Sa vle di misye fè yon pakèt byen. Misye fon pakèt bgy pou mwen, menm moman m te kontakte misye, nan menm jou a misye te sot travay, li pa menm antre lakay li, li tou al chache m. Bon se gwo bagay, se gwo bagay. Li tou al chache m, donk m santi kòmsi m pa ka pase sou sa pou m pa salye Jilbè. Ok, nòmalman. Si m sa m ye jodi a, Jilbè jwe yon gwo wòl. Sa vle di nòmalman gen yon gran chanjman k fèt? Gen yon gran chanjman k fèt. Ok, ok, ok, nòmalman nou pral antre dirèkteman nan chanjman ki fèt lan. Lè ke ou parèt nan peyi an nòmalman ou te avèk yon zanmi, zanmi an ap pran ti lajan ou, Donk ou te santi ke nòmalman ou pa konfòtab, ou kontakte avèk kouzen ou, epi li aksepte ou. Lè w vin rive ka kouzen an, paske ou fè m konnen, e se yon bagay ke mwen menm m kapab di w ke mwen gen pwòch mwen ki viv li, isit Sendomeng se peyi tè glise, moun nan ka ba w kote pou w dòmi pandan de twa jou, epi de twa kat semèn si l wè w ap travay, epi akèy lan chanje. Èske kouzen w Jilbè pa t rive e fè w yon bagay konsa? Non, jamè. M pa t janm jwenn yon move akèy lakay kouzen Jilbè, malgre li menm li pa t ap viv nan yon kay pou kont li, se te avèk yon lòt kouzen l ankò, avè di ou yon fanmi ki t ap viv nan kay la, malgre kay la te tou piti, men m te deja nan sitiyasyon m pale avè yo, yo te eseye konprann mwen, donk nou te eseye met tèt nou ansanm, nou fè yon kantite de mwa n ap travay, epi nou te vin lwe yon lòt kay ki pi gwo, epi kay la te vin gen de chanm, nou te vin ap. Komsi degaje non. Nou deja konnen vi isit lan, yon moun ou pa ka fè tout tan pou ap komsi ret nan menm kay moun. Ou gen dwa vin sot Ayiti, ou fè yon nonb de mwa epi ou chak apre yon kantite de mwa ou mwen ve ou lwe kay ou konnen ou pa ka rete tout tan nèt gonfle. Nou konnen panyòl yo pa twò renmen sa lè gen twòp moun anndan yon kay. Apre yon kantite de mwa, m te deside lwe kay mwen epi san bri san kont nou pa t nan okenn pwoblèm. Nou toujou alèz epi m te lwe kay mwen. Malgre m lwe kay mwen, nou te toujou ap viv avèk menm lanmou an. Nou toujou kòmsi pataje ide. Si l pa wè m, li tcheke m, mwen m pa wè l, li tcheke m. Nou toujou viv menm jan. Ok. Men nòmalman, donk, pandan ke ou vini atravè de tranzisyon ke ou fè, men èske kanmenm nan ti mwayen ke ou fè nan peyi an, malgre isit se pa yon peyi kòmsi ki twò gen aktivite vre, Men eske ou jere manmi an li santi ke pitit li te pran lari, pitit li te kite peyi l antre yon lòt kote ki se Sendomeng, eske li vrèman satisfè menm lè w pa ka ede l nan tout entegralite, men nòmalman eske manman ou santi ke l gon pitit gason ki deyò epi pitit gason l ap ede li? Eske eske ou gentan rive sou yon pwen konsa? Wi manman m jwenn anpil satisfaksyon nan mwen menm si se pa avèk 100 pou 100 men pòdòmè nou li satisfè ayayay li satisfè wap wè
nan yon premye tan manman m tap lwe ti chanm kay pou l dòmi lwe ti chanm kay nan men moun moun konn ap fè l desepsyon lè l gen ti moun kap fè bri bagay moun konn ap fè l yon pakèt desepsyon m sonje yon alepòk gen yon epòk yo te met manman m deyò nan yon kay a 8 è di swa pòp makomè l ayayay mete l deyò pou 2 ti moun ki nan kont 2 ti moun ki nan kont. Makomè a chwazi mete l deyò nannuit lan, nannuit lan, li t ap fè chèk kote l yo nan lòt ti chanm kay li yo ankò pou l kole kò l. Sa te ban m anpil ide, sa te pèmèt mwen di non, m pa fin lekòl. Si m fin lekòl, paske m gen plizyè zanmi m ki fini, mwen rechita al Ayiti. Men sa se lè w te Ayiti? Sa se lè w Ayiti.
Epi m te vin antre Sendomeng. Lè m vini epi m fè yon pakèt sakrifis de mwen, lè m travay, dèfwa m konn ap travay, Epi map peze ti kob la. Sim manje yon ti manje nan konstriksyon an la lèm vini m dakò m pran yon de pen la m met yon salami anndan m met yon ti yon ti mayonèz la m dakò pou m pran la yon reflè bon epi m jere may mwen m ka jere ti kob la. Aktyèlman manman m pa gon bèl kay li pa gon bèl kay men li gen 3 chanm kay pou l dòmi pou l ka lekòl avèk lòt timoun ki pi piti yo malgre l pa yon bèl kay men aktyèlman l gen 3 ti chanm li pou l ko lekòl e Nan non granmèt la depi bondye kontinye benim kontinye on lè map rive m krazel m fon lòt. Bon e nòmalman e bondye ap beniw bondye deja beniw paske nòmalman depi ou se yon e òm ki pozitif dye li menm ap moutre w kòman ke pouw sòti tèt ou sa moutrem ke gon gran chanjman k fèt kisa w devni jounen jodi an e malgre tout sitiyasyon ke ou viv nan laviw donk e o debi Donk, jounen jodi an la a, kisa w devni? E paske m santi w gen yon fèm asirans, m santi ke w ap pale yon lòt fason la a. E kisa w devni menm jounen jodi an? Ki moun ke w vin ye jodi an? Bon, w ap wè alepòk, lè m ateri sou tè panyòl lan isit, lè m fèk rive m sonje premye jou travay m al mete, se te yon kay ki te ki te san kolòn, sa n di poto ki pa t gen poto, kounye a ou fè kay avèk blòk mare isi san poto, nan lè ou vin deside mete dezyèm plant lan, Kounye a fòk yo kraze pou yo met poto, kounye a depi m rive yo ban m yon masèt ki peze nenpòt 50 liv, kounye a pou ap kraze, pou ap kraze mi an, pou ap fè tou ladan jiske kay an yon kote pou yo met poto bagay. Malgre sa m pa t dekouraje, malgre ti kò a te piti m pa t konsa men, m te toujou kòmsi malgre kò a piti m te toujou djanm, toujou ap fè efò. Dèfwa m konn santi m vle dekouraje anndan men pou mèt travay la pa soti m bagay e m toujou ap fè yon efò, m toujou ap rele sou kò a, m toujou ap montre yon bagay, m toujou ap montre gen yon. Gon vitès nan mwen, m toujou ap monte kòmsi si gon si gon dènye moun kap ret nan travay la, se mwen pou l ye. M toujou ap fè efò tout sa patwon an di m fè l, malgre a lepòk se te a 700 peso yo tap peye m. Nan 700 peso sa ou gen pou manje yon manje 125 peso, ou gen pou peye machin ladan l, ou gen pou bwè dlo la, tout bagay la nèt se ladan l. Men rèv mwen pap kòmsi fikse pou m rete la. Lè map gade pa egzanp yon Albanil, jan ou di yon bòs. Lè map gade ou al ba nèg kap ganna 1500 oubyen 2000 peso gen kote payo 1500 peso 2000 peso lèm wè al ba nèg ganna 2000 peso nan yon jounen epi mwen menm m ganna 700 peso m te gen yon anbisyon m pat gen anbisyon kòmsi Pou te rayi sa moun nan anhan. pou sal genyen m pat gen anbisyon pou m rayil paske li genyen 2000 peso pou jounen an men m gen yon anbisyon pou m travay pou m ka fè 2000 peso pou jounen an. Sa montre m ke jodi an atravè de anbisyon sa ou vin devni yon pwofesyonèl. Se sa w vle di an gwo, pa vre? Atravè anbisyon sa a, epi m te vin jwenn yon kouzen m ki konn met siramit, m tonbe ansanm avèk li, n ap frape, n ap frape, n ap frape, epi m vin rive yon lè m ap travay avèk kouzen m nan Alma Rosa Primera, lè w fin kite Meira Centro, epi m di kouzen m nan m pè imigrasyon m pa prale, yo kite m dòmi la, epi kouzen m nan ale vre, li kite m dòmi, epi m kite l fin ale, epi m li gade foun siman, foun bya mèg! Epi m di m pral eseye mete seramit tou. M ale nan chanm kot kouzen m nan t ap met seramit lan, m gade jan l mete pa l yo, epi mwen m antre nan mete tou. Donk nan jou sa a, malgre m fini avèk onzè di swa, m reyalize m met yon chanm avèk tout klòs. Lè l vini nan demen maten, l mete nivel, li di bon ou bon, m santi m kontan. M santi m tèlman fyè, m kontan, m ponpe! Paske l di m, li di a ou bon, ou kòmanse ka travay, m ap voye w al travay lòt moun. Malgre sa, m poko kwè sou tèt mwen toujou. Se lè kouzenm nan gon moun ki relel poul al met on jou travay li paka ale epil voyem poum ale. Epi lèm ale m fin travay m kòmanse kèm ap sote paske se premye fwa m pral travay pou bòs kèm ap sote m kòmanse travay kèm ap sote epi m kontinye mwen mèt travay la fi m fin travay li pa dim anyen li dim tounen demen ankò demen m tounen m fè 2 jou travay nan 2 jou travay la lèm fini li banm 4000 peso li peye manje li bagay M telman santim kontan se premye gwo kob m te manyen nan repiblik dominiken 4000 peso nan 2 jou e si sa jou dat m tap manyen 2 fwa 700 1400 peso epi malgre sa m pat komsi rive santim satisfè lè map gade komsi m gon mayi m konn travay avèl lè map gade lè jou samdi a rive l fin peye moun epi tout poch li woule yo al nan poch li m di kèt mesye fòm ta aprann yon bagay m di fòm fòm fòm fòm ta chache aprann Yon lòt bagay pase m santi m santi mayèt la gen plis kòb epi m te deside gen yon frè yo rele frè Jonas Nicolas epi mayèt m t ap pale avè l m di frè Jonas kote w konnen ki gen yon lekòl pwofesyonèl la kote ki gen yon lekòl pwofesyonèl m di kote ki gen yon lekòl pwofesyonèl la m ka al aprann m bezwen aprann mayèt konstriksyon epi l di m gen yon nan nèf wi. Lè sa m t ap travay avè l Bigya Fado, li di m gen yon nan nèf. Menm moman l di m gen yon nan nèf, m tou lage, m lage nan, m di mèt travay la, a m gen m sòti wi, e ban m yon pèmisyon pou m ka sòti a twazè edmi. Epi m lage, epi nan katrè m pase nan lekòl la, bon chans mwen menm pase menm kote m enskri a, direktè a di m, o gen klas jodi a, ou ap tou kòmanse jodi a. Epi m tou kòmanse, m kòmanse, m ap bay, m ap bat may, m ap bat may, m achte liv. Malgre m pat gen tout kòb lekòl la pou m peye an kou, m peye l pa 300 peso, m peye l pa 500 jiskaske m fini. M achte liv la pa moso m ap peye l jiskaske m fini. Epi m gradye, m gen diplòm mwen. Menm moman m fin gradye a kote m t ap travay la m ko enjenyè, m vin jwenn enjenyè a epi m kòmanse. Lavi a kòmanse ap chanje lè m gade m ap fè travay 30 mil, 40 mil peso. Sa vle di nou wè kote l sòti pou l vin tonbe la. Yes, sa vle di se sa k lavi. Donk malgre li soti nòmalman trè ba, li nòmalman gen yon istwa ki trè tris men nòmalman istwa l rann ke devouman l ogmante. Kidonk non sèlman l te gen yon devouman ebyen li poze aksyon ebyen jounen jodi an atravè de tout pakou li kounye a l se yon maestro Konstwix, konstwiksyon. Se sa nòmalman e Alexandre Dorismé nou satisfè e nòmalman nou pa regrèt deske nou te envitew nan show sa e nou kwè ke atravè de ou menm gen jèn ki pap gade deske papal pat okipel ou di mwens manmann pat okipel poul di ke li pral pran woulib sou sa poul kontinye rayi paran an lap pran ògèy sa poul aprann poul mete tèt li deyò konsa li pap regrèt anyen sou oken fòm. Epi zanmi m nan frè pa m nan nòmalman nou pa konnen si ke w ap kite kèk salitasyon pou kèk zanmi pou kèk fanmi e kite kèk konsèy pou kèk jèn tou e nòmalman ki sòti nan menm sitiyasyon avè w jounen jodi an m kapab di ou fè yon gran pa nan lavi donk ou libreman pou w salye kèlke zanmi avan ke nou mete fen nan show an la salye kèlke zanmi e kite kèlke konsèy pou kèk moun nòmalman ki sòti nan yon sitiyasyon menm jan avèk ou. Donk anvan m salye kèlke moun ki enpòtan pou mwen, mwen vle kite yon konsèy pou chak grenn jèn k ap tande m oubyen k ap gade m lan. Chak grenn jèn ki pral tonbe sou videyo sa, ki wè videyo sa, ki gade l mwen vle nou tire yon leson atravè istwa m. Pa gade de sa moun ap di de ou. Pa gade kote ke w sòti. Si w fèt pòv, manman w avèk papa w ki lakòz. Si w mouri pòv, se ou ki lakoz. E gwo bagay ou di la wi.
Se ou menm ki lakoz. Papa m
pa t okipe m, li te nan yon sitiyasyon ki mizerab, ke mwen menm m chache kòmsi defann mwen. Malgre m pa kòmsi gen lajan, men m ka fè efò, m ka manje, m ka bay yon lòt fanmi ki pi ba yon ti èd. Rèv mwen pou chak jèn ki la, pa gade de sa moun ap di de ou. M sonje yon epòk, Lè m te fèk ap kenbe yon plann ti won, yon plann mèk, yon tiwèl, lè m tire mòtye m, tiwèl mòtye a sot tonbe, yon bòs ki ri m, li di m, kisa w fè la? Gen yon lòt ki di m, pa dekouraje. Epi m te kontinye ap tire jiskaske jodi an la m fin devni. yon lòt bagay. Konsèy mwen pou chak ti jèn, kèlkeswa sa wap antrepran, pa okipe moun kap pale de ou a. Bon okontrè, kit yo pale de ou, lè yo kontinye pale de ou, yo baw plis fòs. Pran kritik yo, mete yo sou dow, pran kritik yo, travay sou yo, epi pou devni sa kew dwe devni an. E demen si Dye vle, menm moun ki tap pale de ou yo, yap vin sezi. Paske gen menm moun ki tap pale de mwen lèm tap travay Adjudant, epi gen kounya lè yo vin pase yon kote, Yo wè se mwen kap travay, ou sonje a lepok lò te pase ou menm ak frè Koko lò li tap frape lòt bò a, gen youn ki di, oh e pa se ou kap travay la? Yo etone.
Yo etone, paske m ansanm avè m tap travay ak Judant, yo tap fè m pase mizè, yo tap kritike m, e lè moun sa pase yon kote l wè se mwen menm kap travay, se mwen menm ki gen moun kap travay avè m, sa vle di yon pakèt bagay. Kèlkeswa jèn kap gad videyo sa, kwè nan tèt ou, kwè nan Bondye premyeman, epi kwè nan tèt ou, kwè nan objektif ou, kontinye batay, epi wap rive sake ou dwe rive a. Anvan ke n ale, map pwofite moman sa pou m salye Gilbert Dorismé kap swiv mwen depi Lestèr. Donk mwen salye w anpil Gilbert, se kouzen m ki fè anpil bagay pou mwen.
Sa m ye jodi a lan revyen de Gilbert. M santi kòmsi pou m pa ta salye Gilbert fò m ta yon moun ki engra anpil. Epi map pwofite salye manman mwen. ki ap swiv mwen depi Listè, Olianis Paul, mwen salye w anpil manmi cheri I love you, te amo mucho mami. Donk m pa ka kòmsi pa salye l epi m ap salye yon moun ki enpòtan pou mwen anpil, anpil, anpil, m ap salye Bea. Cheila mwen salye w ki se madan Yvon nou konnen sa klè donk m ap salye l sou sou. entèvyou sa mwen salye Tcheila mwen salye ankò Absalon nou konnen ki jwe ansanm avèk nou malgre Sous ou gen chanèl tou ou mèt di moun yo pase abòne avèw ou mèt ou lib wi malgre ke nou wè lè a la li menm lap avanse men nòmalman fè tout sa ou gen pouw fè sou plato ou pase fò moun yo pase sipòte yon jèn tankouw ou merite èd e nenpòt moun nan kap swiv sa kap fèt la la ou anvi bay Doris Me èd Ou libleman kite nimewo w lib nan show a la a, sof ke w pa gen anpil tan. Donk, epi m ap salye ankò anvan m kite, anvan m kòmsi rive sou lòt pwen yo, si m pa ta salye yon moun tankou Samson Israël, m ta kòmsi yon moun ki engra. Ayayay. Ki se bòpè mwen. Ki pran m a 3 mwa nan men, li pran m a 3 mwa. Papam lèsem li pranm li fon pakèt sakrifis li a manmanm sim pata salyel menm si yo di gen bòpè ki pa bon menm si gazman di bòpè pa papa men sim pata salyel konnen m tap pi engra sam fè izrayèl mwen salyew ou fè anpil pou mwen mwen salyew anpil em santi si tout fwa van pa vire pi lwen jan moun yo dil la ou pap pèdi travay
epi si tout fwa gon moun ki ta vle banm yon èd la mezanmi ann pase sou chanèl la m gon chanèl la ki se. Aktyèlman nap chanje non an, non an se prezidan pèp la, ou konnen detanzantan nap bay ti tchèk, men nou kapab make konsekans lanmou fòse nou gen yon epizòd nou te reyalize, depi ou make konsekans lanmou fòse lap moute, ou kapab pase fèm kado yon abòne, donk sa ap itil frè w anpil. Yes. Epi si tout fwa yon moun ki ta kòmsi vle bay yon èd tou, yon moun ki ta vle antre an kontak avèk mwen, Kite nimewo ou.
li kapab rele m nan Ou bezwen mete seramik nan kay ou, kite nimewo pou moun yo rele w Yvon.

E show sa ki se show peyi an depi Cansino adentro Eee nòmalman ou menm ki pako patisipe pa neglije ou kapab wè nimewo a anba a la a se pran l epi ekri IB epi wap jwenn sèvis dayè nou pa rasis sa ke nap fè a san ou l paka posib Pataje pa neglije fè sa. Sonje Donaiby te pwomèt ou travay ebyen men travay pil love pou ou rete branche nap vini avèk yon lòt kap pi rèd. Abibi pou mwen.